Seleçao a la seleksyon brezilyèn de foutbòl, Brezil ki genyen 2 gran jwè ki pase ladan l ke m pral site toutalè. Youn nan gwo rekò yo se koup di mond lan. Donk koup di mond lan yo poko janm rate yon mondyal. Lè se n sonje ka 2014 Brezil Romario, en, Brezil Bebeto, Brezil e ok Brezil sa Romario, Bebeto, Brezil Blanco, Brezil Aldair, Mario Santos, K anpil jenè moun jenerasyon menm jan avèm la se brezil sa wi yo konnen brezil 94 la lòt brezil yo pale de yo èske w konprann paske brezil ta pral pran kontwòl foutbòl la se te ane se te 94 paske tout 90 pa gen brezil lè m di yo pa gen brezil se te nou sonje se te ajantin ajantin ki ta pral fè final 90 la fas almay 86 ankò ajantin si m sonje menm 78 ajantin Donk tout epòk sa yo se Ajantin ki t ap domine e Brezil t ap pral parèt se an 1994 la. E 94 la yo pa t menm favori. Lè sa Romario di se Romario di se ce sera ma coupe du monde. Ok, se sa ke Romario te di. E misye efektivman li pran Brezil sa gen de moun pa t kwè sou li epi l pote sou do l epi boum Brezil chanpyon e nou tout sonje pakou Brezil. Mwen menm youn nan bagay ke m te renmen M te tou piti ap voye je m nan twò ap gade e youn nan bagay ke m te renmen se te Brezil, Swèd la. M te renmen match sa yo e Swèd te tounen la kòmsi yon zo wi nan gòj Brezil. Si n sonje faz de poul yo, Thomas Ravelli chèlbè sou chèlbè, èske w konprann? Men se nan demi final yo Brezil ta pral kwaze ankò avèk La Swèd e m sonje kout tèt Romario a. M pa janm bliye sa, yon sant ki fèt epi tout moun vole ou bliye ti bout kout la, misye nan poto a epi lan epiw. lapè e Brezil ta pral ranpòte demi final lan e final lan se te fas la seleksyon italyèn se te youn nan favori konpetisyon sa avèk Roberto Baggio, Baresi tout mesye sa yo donk Brezil sa te fè ze ozo avèk Itali se nan tirobi e malerezman pou Itali se meyè jwè la ki te rate Baggio e san n pa bliye kapitèn yo Baresi. 94 a Ronaldo nan Brezil nimewo 20 men malerezman ki pa t jwe yon match gen zanmi ki toujou ap mande m sa Ronaldo Luis Nazario da Lima alepòk li pa t jwe match paske Ronaldo nou ta pral konnen l se nan Copa America 1995 lan e dayè lè sa yo te rele Ronaldo Ronaldinho donk ki sinifi le petit Ronaldo paske te gen yon Ronaldo kòm defansè ki te nan Brezil an 1995 ok donk se la nou ta pral konnen Ronaldo yo ta pral pèdi final malerezman Montevideo a fas Uruguay si n sonje. E nou sonje sa sa ti Claude Tafarel met se te yon bèl pakou pou Brezil tou avèk Tulio. Nou sonje men balon msye te rale a men an fas Ajantin ki te youn nan gòl ki pèmèt ke Brezil te kalifye sou Ajantin e nan final la ou ta pral pèdi fas ekip Enzo Francescoli an ok. Donk epi nou ta pral konnen Brezil ankò an 1997 lè sa Brezil pa tou feu tou flam yo ranpòte 99 Ti Ronaldo, Ronaldinho vin ap parèt e lè sa a ou vin gen Ronaldo, Ronaldinho ki vin Ronaldo epi Ronaldo de Assis ki vin Ronaldinho jodi an jiska prezan kenbe l. Dayè misye fè non non sa anpil. Ronaldinho ki te vin parèt, nou sonje fas Venezuela. Donk se te bèl bagay. Donk Brezil te pèdi final 95, yo ranpòte 97, 99 e depi lò Brezil ap mache medam mesye. Donk ekip sa ke n ap pale an ki ranpòte koup dimond lan nou sonje. 58, 62, 70, 94 e 2002. Men nap raple w ke koup Jules Rimet a ki te la depi 1930, ok, donk Brezil ranpòte l. Brezil te, yo te, yo te tou pran l definitivman an 1970. Se te yon gwo bagay piske yo te ranpòte koup di mond lan 3 fwa, donk yo te konsidere sa yon gwo bagay epi yo te fè Brezil kado, si w vle, oubyen yo te travay pou li, Jules Rimet a. Donk, e depi apre koup Jules Rimet a nou vin genyen. twofe sa nou wè jodi a. Donk koup du Lemial te diferan pa rapò a twofe sa. Donk Brezil Pele a, 70, yo te ranpòte l definitivman, twofe a. Donk Brezil fò m di n ke tout chanpyon Brezil ap chanpyon du mond la yo pa janm chanpyon lakay yo. Donk konpetisyon ke yo resevwa lakay yo se te 50 an 2014, konpetisyon sa yo Brezil elimine, se bagay ki fè pi gwo pale anpil, dayè yo konsidere yo kòm dram nasyonal, youn fas de Uruguay, ok, seleksyon Uruguay la m kwè ki te bat Brezil 2-1 nan stad Maracanã epi 64 ans plus tard medam mesye nan koup du mond 2014 lan kote ke Almay te genyen Brezil 7 gòl a 1 sò skò flèv yo rele sa skò tenis yo te menm ba lon ti non Ayiti sevenòp. Youn nan gwo bagay ke Brezil fè w pa ta panse se Jezolenpik la paske se youn nan konpetisyon ke yo pat janm genyen donk Jezolenpik la ke yo te ranpòte le 20 out 2016 nan stad Maracania se premye meday dò olenpik yo nan istwa yo yo te bat Almay nan final la e menm jan Lafrans Ajantin donk kounya Brezil genyen Viktwa ki pi enpòtant yo nan konpetisyon entènasyonal yo, Koup di Mond, Je Zolenpik, Koup dè Konfederasyon, avèk yon rekò kanmenm de viktwa, 1997, 2015, 1997, 2005, 2009 e 2013. Kat fwa ranpòte Koup dè Konfederasyon, donk m pa kwè gen moun k ap fè l ankò, paske yo kanpe l depi lò. Ok, donk se trè enpòtan 9 viktwa nan Kopa Amerika de 1919 a 2019. Gen anpil Brezilyen ki parèt, ki patisipe, pa egzanp, Si n sonje le gran Pele, dayè Pele ki konsidere kòm youn nan meyè nan istwa jwèt sa, donk ki se sèl trip venkè konpetisyon, se sèl jwè ki ranpòte koup di mond lan 3 fwa. Kisa nou dwe konnen konsènan ekip Brezil la pou koup di mond 2022 sa? Ebyen map raple n ke an tèm de kalifikasyon, Brezil li te tèmine nan gwoup eliminatwa zòn am sid lan premye. Paske malgre ke Brezil se 14 viktwa pou sèlman 3 match nul, men pa bliye match nul yo se fas Kolonbi, se fas Ajantin, se fas Ekwatè. Donk a chak fwa se a leksteryè nan 17 rankont. Donk Seleçao a ki afwonte yon sèl fwa ekip Ajantin nan nou sonje. Donk fas Ajantin seleksyon Brezilyèn nan yo pat kapab fè mye ke yon match nul e nou sonje ke e gon dezyèm match ki pou te jwe la malerezman ki pa janm jwe. Donk Brezil depi lè sa li genyen 4 match amikal li yo fas Kore di Sid, Japon, Gana epi Tinizi. Donk pa janm bliye sa. Donk kan menm e o Qatar ti mesye Tite yo yo pral afwonte advèsè ki a la pòte yo sitou nan faz de gwoup lan piske yap rankontre Sèbi, yap rankontre la Swis e anfen Y ap rankontre ekip Kamewoun nan. Kisa n ka di de Brezil la? Donk, Seleçao a ki figure, jan n t ap di l talè an, pami favori yo pou koup du mond lan. Ekip Brezil la l kapab konte sou yon gwoup ki konpoze de plizyè jwè kad, si n ta site pa egzanp jwè Paris Saint-Germain yo, Neymar, Marquinhos, men egalman Thiago Silva, Vinicius Junior, site la. Li kanmenm pa rapò avèk jwè sa yo, li pral gen yon miltitid, yon miltitid de posiblite sou fwon atak ekip brezilyèn nan. E si n ap sonje nan moman Kopa Amerika 2019 lan, e yo pat gen Antony, donk yo pat gen Raphinha, dayè Tite deklare sa, e Vinicius ta pa, Vinicius ta pa adapte ankò nan Real de Madrid. Sa, Neymar Junior sipèsta ekip la, n ap raple w ke se twazyèm patisipasyon li an yon faz final de Koup Dimond. Brezilyen an, li ap abòde nouvèl kanpay sa avèk yon lòt serenite. Puiske pèfòmans li sou teren pale pou li sezon sa. Kanmenm se 15 reyalizasyon, 12 pas desiziv pou 20 kont tout konpetisyon konfondi avèk ekip Paris Saint-Germain. Mèsi tout moun, m swete ke nou te byen enfòme konsènan ekip Brezil la.